Bon, match foutbòl lan lage avèk Barcelone ki te montre klèman li lap prese Paris jan Paris li menm se konsa li jwe prese. Dayè depi nan premyè minit yo Lamine fè yon aksyon endividyèl li ba yon pas pou Ferran Torres. Ebyen Frappe Différentes Torres e ki kontre pa Zabarni. Pral gon lòt aksyon ankò de Lamine ki bon pas de l'extérieur ke Ferran Torres pral drible gòlkipè a epi gòlkipè a li menm li pral li drible gòlkipè a epi li fè frap lan Zabarni li li li li anpeche balon antre anndan kan an Barcelone pral fè gòl 19 vyèm minit de jeu aprè yon movèz pas de Vitinha, entèsepsyon de Lamine, Lamine pou Pedri, Pedri dekale sou kote goch lan pou Rashford epi Rashford yon sipèb pas de Rashford premye entansyon jwe pou Ferran ki koupe trajektwa balon an ki voye li nan lòt poto an sa vle di kote gòlkipe ap vini an misye voye l nan lòt bò a se te 1 a 0 pou ekip FC Barcelone nan premyè peryòd lan se te yon premyè peryòd Barcelone te genyen. yon trè bòn metriz, byen si, jiskaske pral genyen larive brital de Nuno Mendes ki pral fè 2 sipèb aksyon, gen youn se De Jong ki pral fè fot sou misye. Epi dezyèm nan apre yon in de misye pral misye pral akselere Jules Condé pa fè pa vle fè fot sou misye epi misye jwe pou e Mayoulou e Mayoulou e kontwole balon an epi l fè sipèb frap ki twonpe gòlkipè a sou aksyon sa Cubarsí se li koupab paske mwen toujou di sa lè yon aryè wap met dèyè w atè. Garanti an se balon an pou jwe. Depi ou anriye wap met dèyè ou atè ou paka jwe balon an erè lan se sou ou paske se misye ki antisipe se misye ki fè antisipasyon an ebyen lè ou antisipe fòk ou make sure ke ou gen balon an ebyen 1 a 1 Paris pral pral fè gòl lan men avan Paris fè gòl lan ou wè Paris kanmenm te te pran le dessus sou ekip FC Barcelone lan. Mentnan anndan dezyèm peryòd lan se pral yon lòt sitiyasyon. Se vre nan premyè peryòd lan se Barcelone ki te gen posesyon balon anndan premyè peryòd lan. Barcelone te jwenn plizyè sitiyasyon avèk plizyè pas nan do defans lan e e e e an premyè peryòd. Men nan dezyèm peryòd lan se pral yon yon lòt sitiyasyon avèk ekip Paris Saint Germain an ki te pi bo ke Barcelone, yo kontinye prese Barcelone wo, fwa sa a te gen yon volonte manifès menm pou n pa janm kite Barcelone rantre nan match la, ou gen sansasyon ke Barcelone rantre nan vestyè la l pa janm sòti tèlman jwè yo pat dan le kou avèk gen yon bagay ki te trè esansyèl nan ka Paris Saint Germain an, te gen yon endividyèl sou. Pedri e de la part de Warren Zaïre Emery. Warren Zaïre Emery jwe yon trè bon match san balon. Paske jeneralman gen yon tandans lè moun ap pale foutbòl, yo gade jwè w lan ak balon. Warren Zaïre Emery te fè pratikman yon endividyèl sou Pedri. Gen moman sa pa mache. Gen moman sa te mache e sitou an dezyèm peryòd sa te mache pou ekip Paris Saint Germain ki te fè yon endividyèl sou Pedri. Bò kote Vitinha, Vitinha pat bon an premyè peryòd men nan dezyèm peryòd la, poukisa l pat bon an premyè peryòd paske Olmo epi Ferran Torres te pratikman mete l nan yon bul pou anpeche li devlope jwèt li sa k fè l te resevwa balon an trè ba jwèt li pat kapab devlope men an dezyèm peryòd se te kanmenm yon meyè Vitinha. Ebyen Barcelone pral vin gen yon ti yon ti tan fò se apati de lè Nuno Mendes pral fè fot sou Lamine nan, m panse son fout karton li ye men abit lan jije ke ok misye te deja gen yon karton jaune e. Misye m pa menm kwè e sal fè non, li estime ke se Fabian Ruiz ki fè fot la. Ok bon m pa menm kwè se diskisyon paske misye pale avèk Nuno Mendes misye di pa fè sa ankò sa vle di se sa k fè mwen mwen kwè ke e misye te trè kleman te trè saj avèk yon nèg tankou Nuno Mendes kou fran lamin nan li ale tèt kan ebyen Barcelone sèl vrè okazyon ke Barcelone jwenn nan dezyèm peryòd se aksyon Ferran Torres lan lè Ferran Torres fè pas an retrè a ki kontre nan kò Zabany. Epi rebond an favorab avèk Dani Olmo, frap de Dani Olmo ki kontre ankò yn fwa nan pye Zabarni ki fè yon sipèb entèvansyon. Apre sa se te ekip Paris Saint Germain ki tap domine ekip FC Barcelone nan. Barcelone pral fè 3 chanjman avèk Robert Lewandowski ki pral rantre nan plas Marcus Rashford, Casado k pral rantre nan plas Olmo epi Balde k pral rantre nan plas Gerard Martin. Poukisa misye fè chanjman Olmo an poul rantre Casado? Misye di tèt li. Dezyèm peryòd la, Paris ap domine m e m pa ka devlope jwèt mwen. Pedri pa dan pa dan le kou, Pedri pa nan boul anndan dezyèm peryòd la. Paris ap bouyi Barcelone. Ebyen, le fè ke Paris ap bouyi Barcelone, ou te nan yon sitiyasyon pou te mete yon pye ki diferan parapò avèk De Jong. pa rapò avèk Pedri. Men Casado pa janm veritableman rantre nan match, li tèlman pa rantre nan match, l al fè yon fot stupid e ki pral pèmèt ke li pran yon karton jaune. Mentnan, tèlman Pari ap pouse ekip FC Barcelone nan, Pari te kapab fè gòl 2 a 1 an byen avan 2 a 1 an avèk yon sipèb frap de Keegan Lee, yon frap anwoule pye goch de Keegan Lee ki frape sou poto, epi Barcelone pral pran. Barcelone pral pran gòl lan a la 90 zièm minit de je e Paris pozisyon avanse on pas de Hakimi pou Gonzalo Ramos e Gonzalo Ramos enteryè pye pral pèmèt ekip Paris Saint Germain an mennen 2 a 1 donk se te on Paris ki te metrize ekip FC Barcelone lan Paris te pi bon de lwen ke ekip FC Barcelone lan sitou an dezyèm peryòd e meyè ekip lan triyonfe sa montre ankò yn fwa ke Paris an li menm se Son kesyon de pwojè, se pwojè Lolo Enrique paske nap pale kanmenm de yon ekip ki genyen 2 jwè B avèk 2 jwè A paske sa pou nou konprann Dembele, Kvaratskhelia, Désiré Doué e ti tonton Awaw Neves defansè santral yo kapitèn yo pa la. E malgre tou yo fè jeu egal sitou an premyè peryòd avèk Barcelone e paske li te kanmenm pli de 40 pousan pozisyon de bal pou ekip Paris Saint Germain an e an dezyèm peryòd Barcelone pat egziste pandan Barcelone te gen sèlman 2 moun ki pat la ki se gòlkipè a titulè epi e Raphinha ki pat la donk Paris metrize ekip FC Barcelone nan e te gen twòp jwè Barcelone ki pat bon. Lamin, Apa de aksyon endividyèl ke Lamin fè a, Lamin te egzekrab nan match foutbòl sa a, anpil movèz desizyon pou Lamin Yamal. Pedri te bon an premyè peryòd, men depi apre li fin pran yon ti kou.
Wi, depi apre Pedri fin pran yon ti kou, ou wè Pedri pa dan le bouch, dezyèm peryòd la li pa t bon ditou, lè yo retire l la li merite retire nan match foutbòl sa a. Rashford te pa moman ou wè lap souke kòl men rete yon jwè bouyon paske li pa toujou domine lateral ki te anfas li a. Donk si te gen yon eleman ki te trè bon nan ekip FC Barcelone nan se te Eric Garcia ki petèt konfime ke li merite titulaire pou sa misye ap fè nan Barcelone. De Jong pat move tou. Men Pedri pa t bon, sitou an dezyèm peryòd, Lamine pa t bon ditou nan match foutbòl sa a e epi Barcelone te twò bwouyon anndan match foutbòl lan e Paris domine Barcelone li bat 2 a 1. On viktwa merite, mwen menm pèsonèlman si l te fini nul li t ap deranje m paske mwen menm mwen toujou renmen lè ekip ki pi bon an bat, m pa nan ekip ki ap ki p ap jwe foutbòl epi k ap bat k ap fè hold up, Paris byen bat paske Paris te metrize l te pi fò ke Barcelone.